Bonjou, bonswa tout ayisyen kap viv lakay kou aletranje, jodi a se madi 19 out 2025, se yon onè pou nou jwenn nou sou chanèl vin tande verite, kote pawòl la pa pè, kote verite pa gen pri. Map salye avèk anpil respè tout 10 depateman peyi a. Depatman Nò, Nòdès, Nòdwès, Depatman Artibonit, Sant, Lwès, Nip, Sid, Sidès ak Grandans. Nou pa ka bliye vil estratejik sa yo tankou Monokap, Gonayiv, Pòtoprens, Jakmèl, Miragwàn, Okay, Ench, Jeremi, Pòdpè kote m sòti. E m voye yon kout chapo spesyal pou tout patriyòt ki kenbe flanm lan limen tankou Maurice Bellony e Gilberson Auguste ki se yonn nan kolaboratè nou e sou panèl la menm jan avèk Bellony Maurice ak tout lòt sitwayen k ap leve vwa pou delivrans Ayiti. Jodi a nap pale de sa ki dwe di nap mete non sou sistèm lan, nap mande chanjman se pa tan poun fè silans ankò se tan poun mobilize ak fè aksyon. Nan kad bilten enfòmasyon nou gen privilèj prezante nou Jidberson Auguste ki pral ban nou dè enfòmasyon se li menm kap prezante nou bilten denfòmasyon jodi madi 19 out 2025 lan Jidberson Auguste.
Jodi a se mardi 19 dawou 2025 medam mesye yon gwo bonjou pou nou tout nou kontan rejwenn ou maten an pou n prezante w dezyèm sòti bilten enfòmasyon nou pou semèn nan bilten sa ki rive rann posib gras ak kolaborasyon tout ekip platfòm vin tande verite a mikwo prezantasyon se Judberson Auguste nan kwizin nan nou genyen Bélony Kimberly ki toujou la kap asire manèv teknik yo pou nou. Rapidman nou pral prezante w diferan pwen kap domine aktyalite a. Genyen Reginald Boulos ke nou tout konnen ameriken te mete anba kòd nan jou ki sot pase la yo ebyen ebyen sante l pa two nòmal nan prizon sèvis imigrasyon nan Miami, ice, aprè ke yo apre ke yo te fin arete l nan mitan mwa jiyè 2025 lan paske l te sipòte gang e li te kontribye nan destabilize peyi Dayiti. Otorite yo te arete Reginald Boulos nan sid eta Florid la, ebyen li toujou nan sant pwosesis sèvis imigrasyon nan Miami. Genyen Rod Joseph ki fè konnen ki fè yon gwo deklarasyon kote li fè konnen André Michel pa ka mete Prèt pye l, Sendomeng, e li avanse pou l pou l di yon youn nan rezon ki fè André Michel gen tan kouri pou l kite peyi a se paske l gen moun nan dcpj ki fè l konnen ke y ap arete l. Lòt enfòmasyon rapidman nou genyen, Joseph Ary ki se ansyen kandida pou pòs prezidan peyi Dayiti mouri anba bal nan zòn antre Mòn Kalvè, komin Petyonvil nan vil la nan jounen dimanch 17 dawout 2025 an daprè premye eleman enfòmasyon yo ensidan sa ta rive aprè yon yon aksidan sikilasyon ant machin viktim nan ak chofè moto ki vin debouche sou yon sou yon bouch louvri ki ta lakoz Joseph Harry Retour resevwa yon bal nan tèt e li t al mouri nan lopital Lambert Santé Petyonvil, prezidan antrepriz Ayiti Shipping an, Joseph Ary Retour, te kandida anba banyè Konbit pou Ayiti, Konba, nan eleksyon 2016 yo. Li se prezidan pati Kopa. Joseph Ary ki se yon antreprenè, li fèt 24 dawou 1957 nan Pòtoprens, daprè. Depi pase 34 lane, li se papa 4 pitit pami yo Robè Ari Retou ki li menm te akize nan asasina 2 jèn dansè sa yo, Nancy Dorlean ak Sébastien Petit, se te 26 jwen 2020 nan komin Taba. Vwala medam mesye se la bilten enfòmasyon nou rive nan bout li, nou remèsye ou menm ki te pran. Ti chèz ba w ki te vin tande bilten sila a, pwochen randevou nou se pral pou demen pou yon lòt sòti bilten parèy e moun ki t ap prezante w nan mikwo yo se te Judberson Auguste e nan kowòdinasyon an nou te gen Bélony Kimberly se li menm ki t ap asire manèv teknik yo pou nou. N ap envite w toujou rete konekte pou n kapab toujou pote enfòmasyon pou ou.
Mèsi Gilberson Auguste pou bilten denfòmasyon an.
Byen rapid nou pral pale de 3 moun ki se nou pral pale de Jean Bertrand Aristide ki te kraze lame e se konsekans sa ke nap viv jodi a paske lè yon peyi pa gen lame Nou ka di peyi sa li menm, li vin yon lakou ki san baryè, li vin san pwoteksyon. Se yon lakou k pa gen granmoun. Nou pral pale answit de Guerrier Henri li menm ki te gen yon avi de rechèch dèyè l. Nou konnen avi de rechèch sa menm li leve. Nou ka di ke se yon pèsekisyon politik paske kan menm E yo leve a vi de richès sa. Nou pral fè w tande Guerrier Henry li menm ki tap bay plis detay de sa epi kèk konsèy kòman ke li te li tap andire sitiyasyon sa. Epi apre nou pral pale de abolotcho Moïse Jean Charles, Moïse Jean Charles nou ka di son gwo abolotcho, gwo abolotcho, gwo magouyè, gwo m ka di malfektè poum poum poum pa di sa, malfektè politik. Nou ka di lendi ki te 18 out la, yè, 2025 lan, Moïse Jean Charles debake Pòtoprens nan kad manifestasyon KPT ak minis pou e pou l jete minis Didier Fils-Aimé. Li deklare ke 2 milat pa dwe ap dirije peyi Dayiti. Moise Jean Charles ou pa gen kob ou mete moun deyo e moun sa ou mete deyo yo moun sa yo yo menm se lajan ke ou ba yo e wap gade yon pe jen jen sa yo figi yo make mize figi yo make grangou e se yon nan rezon ou jwe sou febles yo pou mete yo deyo ou menm ou te deja voye reprezanton nan CPT a e konya wap leve kont kont li Moise Jean Charles. tout moun wè anba w, ou pa ka pase moun nan farin. Se de twa moun sa yo ke nou pral pale. E an plis de sa, n ap pran yon ti kout poz e pi apre n ap tounen. Medam mesye nou genyen Guerrier Henry li menm ki se yon jounalis, yon animatè boukante la pawòl sou radyo mega. Misye k tap fè fas avèk yon avi de rechèch ofisyèl de dcpj direksyon santral polis jidisyè Ayiti depi 30 jiyè 2025. Daprè otorite yo li sispèk pou afilyasyon ak gwoup gang Viv Ansanm anrichisman ilegal ak blanchiman lajan, li pat reponn ak yon pwovokasyon dcpj. N ap di menm Guerrier Henry menm ki te twouve l nan yon sitiyasyon trè delikat, difisil, paske OAV se te li menm ki se Ofis Asirans Veyikil Kont Twazyèm, konfime ke Guerrier Henry posede 15 veyikil anrejistre sou non li, sa ki ogmante sispèk sou posib blanchiman lajan. Guerrier Henry rejte akizasyon sa yo ak tout fòs li, li deklare li pare pou reponn devan lajistis, men li denonse sa li konsidre kòm yon pèsekisyon politik ak abi otorite jan n sot di l talè a. Kèk òganizasyon tankou SOS Jounalis eksprime enkyetid sou sa yo rele pèsekisyon politik kont li, mete aksan sou enpòtans respekte prensip demokrasi ak libète de la près, medam, mesye. Medam mesye jan ke nou sot dil nou ka di Guerrier Henri li menm ki te reponn ansanm avèk akizasyon sila yo. Medam mesye avèk nou Guerrier Henri. Sa a dwe enpòtan anpil pou nou. Pa gen lè verite laverite. E se laverite ke m pral di n la kounya. Banm eksplike n sak pase. Mwen son nèg ki gen konviksyon. Sa nèg kap fè tik tok nèg kap fè lòt kalite bagay pran sa. Le 30 pandan map fè emisyon epi gon moun ki voye on avi de rechèch pou mwen lèm gade m wè Guerrier Henry ladann. Mwen lèm fèk wèl la m pa panike men on ti tan aprè m vin di tèt mwen kèt Poukisa sa fèt konsa? Lè l fèt la, premye reflèks mwen se ma fille ki non sèlman pral poze m kesyon men k pral di m tou, Papi, je t'avais demande de laisser ça, je t'avais dit de laisser Haïti derrière toi. Epi sa fè klik nan tèt mwen. Epi lè sa pase m di yon sèl bagay, m di Rameau Normil. M di Rameau Normil. Rameau Normil, depi lè m rankontre Garry Conille, E li di m, Guerrier Henry, m konnen w konnen sitiyasyon an byen nan peyi a. Mwen chèche se devwa w kouman m te ka jwenn yon direktè jeneral. Epi an palan epi misye di Rameau Normil, m di o, Rameau Normil? M di Rameau Normil? Men yo fèk revoke misye dènyèman la an 2020 pou enkonpetan. Garry Conille se yon nèg ki t ap travay nan Nasyonzini eksetera, ki gen yon bann prereki pou l fè de chwa eksetera. M di Rameau Normil se pire chwa ke w ka fè e chwa k pi mal la Bon, finalman, m pat gen pouvwa, m pa nan pouvwa pèsonn nèg, se ton pwen de vi, epi m bay pwen de vi m. M di sèt un tip oten, konfliktyèl, arogan, ensolan, enkonpetan. E pa bliye, nan yon entèvyou m te genyen avèk prezidan Jovenel Moïse, an plen emisyon, m te di prezidan an, Rameau nan yon mil pa kapab, si gen kidnaping nan yo, bandi, gang ame kontinye ap kidnape moun, je serai dans l'obligation de demander aux gens pou l rele w e pou l rele Rameau nan yon mil dirèkteman pou y al peye. Prezidan an te pran sa m di lan trè oserye kèlke tan aprè yo revoke Rameau Normil pou enkonpetan. Rameau Normil, 2019, 2020, li pa arete okenn chèf gang. Rameau Normil retounen ankò, li pa rive arete okenn chèf gang. Nul, nullite absolue! Paske m toujou di sa, nan tout vi Rameau Normil, li pa t janm administre, dirije on antèn lapolis. Antèn lapolis vle di lè w wè pa egzanp konntenè yo. Vwa pou l ta vin direktè jeneral. Paske mwen menm kèlke pa, je m'ete twonpe. E se paske jisteman m'te twonpe m ki fè m di, m pap retounen nan bagay sa ankò. Efektivman, Ramon Normil rive kòm direktè jeneral polis, li kòmanse kraze telefòn mwen, ap rele m. E m di tèt mwen, Guerrier Henri, m pa ka nan pale avèk Ramon Normil, je ne peux pas. Li ensiste, jiskasou jwenn mwen nan telefòn. Erezman, j'avais un témoin, piske m te met telefòn nan sou speaker. Paske m te di zanmi m nan, ki li menm tou nan lapolis, m di l non m pa p pale ak misye. Li di m non monchè, lang a dan kò m mòde, an n met ansanm, an n wè sa n ka fè, fò n bay eksetera. M di direktè jeneral, ou konn pozisyon m deja fas avè w. Antouka m ba w twa mwa. Depi gen bagay k ap fèt, m ap di yo. Men, si gen bagay ki p ap fèt tou, m ap kritike yo. Epi men li. Il souhaitait me rencontrer, Il a demande a un a un komisè divizyonè pou l pou l vini avè m eksetera pou n pale. M di mesye m pa pral ale nèg yo ensiste finalman m ale. Pase fò m di w, m te tèlman kòmanse ede Rameau Normil an 2019, lè m ap mete estrikti pou misye, m di w Rameau Normil te menm kòmsi ban m mwayen pou m pwoteje tèt mwen. Paske l te konnen a fon. M te kòmanse travay ak misye pou m di l, Mesye fò n avanse. Paske lide se te, paske mizapa dètre journaliste. Men y a langajman sitwayen osi. Finalman m al nan direksyon jeneral lapolis. Nou sòm an out, hein? An out 2000, an out, out. Epi lè m desann nan direksyon jeneral lapolis epi komisè divizyonè ki te avè m nan eseye. Frape pou l antre l al kot misye, gon polisye k di komisè a, Non direktè jeneral la okipe wi epi l fèmen pòt eksetera. Epi m ba misye de kout fil li pa reponn. Epi m di komisè divizyonè la, A, m di se de, m pa prete non m brale. Li di m fot m di non m pa prete. Epi m vire m ale. Lè m rive bò elit otèl. Misye kòmanse kraze telefòn mwen m pa janm reponn misye. M pa janm reponn misye nan telefòn depi lò. Epi nan radyo, dan emisyon m ap gade m ap pèdi teritwa. Sou Ramo m pèdi 16 blende. Sou Ramo m pèdi 14 polisye. Sou Ramo m pèdi 12 gran blòk. M pèdi 8 komin sou Ramo. San konte zam, minisyon. M pèdi. Leta, peyi a pèdi. Sosyete a pèdi. Ramo fè n fè plis defisi. Li destabilize polis la. Men m konnen Ramo te toujou di sa. E m sonje Ramo pale a Hugues Brun. Li di Hugues Brun, nèg ou ap pèsekite m. Paske misye te toujou panse Hugues Brun, ki se responsab kominikasyon, te moun mwen. Li toujou ap di Hugues sa. Li di Hugues Brun, nèg ou ap pèsekite m. Lè m antre ann Ayiti la, misye di Hugues, m wè nèg ou Ayiti papa. M wè l Ayiti. Huh enben ok. Si m eksplike w sa k te sou do m la avèk Ramo, se pa ti bagay ki piti. On lè, gen yon ti kout tèt Pòtoprens, voukap voukap. Epi nèg yo gen tan fè de mouvman la a pou y al fini avè m wi. Nou sòm an novanm wi. Èske w konnen lè dcpj mete dosye machin yo deyò, gen yon bann moun ki gen tan ki te dwe kouri peye lajan yo, gen moun ki te gen pwoblèm asirans k al fè asirans pou fè transfè m pa t ka vini m voye manda. Ou konn Ramo bloke transfè yo? Mwen gen de polisye menm wi, ki di ke misye fè bloke transfè. Misye bay presyon pou transfè pa pa fèt. Misye se yon nèg ki te rèv misye. Lè w tande moun ap di w, a monchè, al dcpj pou dcpj tande w. Imajine w, mwen ekri yon lèt le 28, m ekri, nèg yo pa resevwa lèt la. Yon lèt, m sinifye yon lèt, nèg yo pa resevwa l. 28 yo pa resevwa l, 2 jou apre nèg la mete avi de rechèch. Sa vle di kèlkeswa kat figi ke m te desann dcpj, Rameau t ap imilye m. a tout Pierre René François. E pou listwa e pou laverite, m ap vin konprann sa pi devan avèk de avoka ki di m avi de rechèch nèg yo mete yo deyò la s on bagay ki ilegal. Paske anfèt pou gen avi de rechèch fòk gen yon manda. E Dye mèsi, m te akwoche avèk lajistis. Nan tout sistèm jistis lan m pase agoch adwat, m vyèj, m vyèj. Ou konprann, Dono? Tout kote m pase anndan jistis la m vyèj. Yo pran yon avi de rechèch ilegal, arbitrè. E sa m te di de jounalis wi. M di jounalis yo konnen sa k pase mesye. N ap fè deba tout nèg pè pran pozisyon, m konprann nou. M pa mande pèsòn moun pran pozisyon pou mwen. Men sa k arbitrè la, sa k ilegal la m vle n denonse l. Avi de rechèch la arbitrè. Erezman, y a un Pierre Esperance ki te gen de moun li k te viktim de sa ki te gen tan eksplike sa. Mèsi Pierre Esperance. Ou pa met avi de rechèch konsa dèyè moun, de pèsonaj koni. E san manda, fòk gon manda, fòk gon jij denstriksyon. Sak fè ou wè òganizasyon dwa moun yo, fò nou kòmanse gen bon òganizasyon dwa moun serye nan peyi a. E pa nèg kap fè bras, kap tann kòmsi ki kote m fè lajan la a? Ki kote pou m fè rapò sou yon moun pou m fè kòb la? Ou pa mete avi de rechèch dèyè yon moun san ke ou pa genyen yon jij ki emèt yon manda. Fòk gon jij Ki emèt on manda. Ou pa al fouye kay moun san w pa gen on jij denstriksyon. Ki ba ou on manda pou sa, on manda de pèkizisyon. Fò w gen on. E, avan n pran poz lan pou fè diferans lan pou nou antre avi de rechèch e manda. A, ok, ok. Trè enpòtan.
Kès k'on avi de rechèch? On avi de rechèch se. Tann mwen, son an soti twò ba. Dezole. Son an soti twò ba. Ok m pral nou pral fè diferans lan ant on avi de rechèch e on manda ok ann ale. Ou vle pwofite apre n pran poz lan pou w fè diferans lan pou nou antre avi de rechèch e manda. Aw sa se trè enpòtan. Kès ke yon avi de rechèch? Yon avi de rechèch se te n ak administratif.

Il ne peut pas avoir avis de recherche. M al chache, m fouye tout anndan tiwa tribinal, gade anba biwo, chache anlè, chache tout kote, nan kwen, m pa konnen non, m pase tout dèyè twalèt, dèyè tribinal nan, avoka m nan tout tribinal nan Pòtoprens ap chache manda. Men se mal la yo te bezwen fè m. Eske vou save seke je me swi toujou di, chèrs oditè? Tout sa k rive m nan vi m se pou byen m. Tout sak rive m nan vi m mwen menm Guerrier Henri se pou byen m e se youn nan bagay ki te rann mwen fò. Men Ramo paka jwenn mwen pou l fèmen m nan prizon pou l imilye m jan l te vle a, li di m ap sal misye pou lavi. E efektivman l met yon avi de rechèch k ap rete pou lavi. Kote ke chak fwa moun nan tape l ap wè ke Guerrier Henri te gen yon avi de rechèch dèyè l.

a 2 jounalis. E si yo vle ak temwanye ke map fè misye peye sa lap fè a. Tankou m di tout moun, pa defann mwen, paske je me konnen. Pèsonn pa defann mwen. Men, on ne negocie pas les principes. Lè ou wè tout avan map rele anmweyy pou dcpj, avèk Jean Rene François kap fè abi nan dcpj, Shell Sony aretel san manda, paske tou senpleman li te pale de Rameau Normil. Dcpj kòmsi kap boure moun anndan prizon, epi lal mennen ankèt. Men non, sa ou paka prive moun nan de libètel. Gad sa yo fè yon polisye, yon polisye an fonksyon, yon polisye an sèvis, nèg la mete yon avi de rechèch dèyè l, aprè l leve avi de rechèch la, o, nou pa jwenn anyen de prèv, men w pa t ka, ou pa t, poukisa w fè polisye a sa? Poukisa w fin met avi de rechèch dèyè nèg la, ou di l nan tout krim, epi lè w tande l ou di non, e pa vre, pa t gen anyen vre, nou pa jwenn anyen, l pa koupab de, men poukisa w fè l sa? Men poukisa w fè m sa tou mwen menm? Paske, tou senpleman, m pa t vle kolabore ansanm avèk ou, paske m te konn ap kritike w, poutèt sa w chwazi fè m sa, Men epa mwen w fè l Epa mwen w fè l Paske ils sont nombreux de moun ki kwè Kap swiv Guerrier Henry a. E ki di Guerrier Henry sa a Guerrier Henry sa a Guerrier Henry sa a Nap swiv li Nou deside tande l chak swa Nou deside pou l kenbe bouji a Pou l limen chimen an pou n avanse Demen swa mwen pwomèt nou tout ke Map vini avek dosye e. Blackwater a kontra a si gen kontra. M pral chache l men pèmèt mwen di w jodi a kèlkeswa moun kap pale de kontra premye kesyon pou poze l kot kontra a map reprann kèlkeswa moun ki vin bezwen moutre w analiz sou kontra kot kontra a paske pa gen lòt jan pou m konprann sa kap di yo se lè kontra a nan men nou epi l rann piblik nou dakò. Mwen m pral pale avèk 2 moun nan primati Eddy Jackson Alexis deja fon entèvyou avèk minis finans lan ki Demanti sa a, ki bay 2 lòt enfòmasyon, nou ka al li sou Le Relief. Mwen menm demen si Dye ve map vini a sijè sa a, map chache konnen. Guerrier Henry te toujou di nou, e m pap bliye sa m te di a, Retire Rameau, nou pa di kriz la pral rezoud men nap jwenn yon ti solisyon kanmenm. Efektivman le 8 out, yo retire enkonpetan an. Yo retire nul la. Kounya oditè yo pral swiv mwen. Yo pral di Guerrier Henry, Ou te di n si yo retire misye n ap kòmanse rale yon souf. Wi, m te di l. Sa m te di an e pa t yon nouvèl, paske anfèt, mwen te sèlman fè yon anons. Èske m ap kenbe sa m te di a? M toujou kenbe l. Ann kontinye suiv.
Medam mesye, byen rapid nou pral euh, pale de abolotcho magouyè ou lem de bò sa yo le moy jan chala li menm euh, ki di ke e li pral euh, pran zam misye ki di li menm li pral pran zam pou li chanje faz batay politik la ki faz batay kou pral chanje a moy jan chal tout moun wè yon baw Pèp la wè anbaw e sa wap fè la pa gen anyen poul wè avèk moun Moise Jean Charles an verite ke ou pa moun e nou pral envite w tande jounalis vedèt mikwo verite a Robens Telfort ki pral detente abolotcho sa abolotcho k rele Moise Jean Charles sa. E malfektè politik sa k rele Moise Jean Charles sa ou pral tande kòman Robens Telfort jounalis Micro Vérité a pral detente nèg y ap bay pou Moise Jean Charles sa. E ministè enteryè nan men l sou Ariel Henry. Bagay la kòmanse pral klè se skandal avèk kòb ki te debloke nan ministè la pou al jwenn de kazèk azèk. Bagay la lè gade 2 milyon ap debloke pou kazèk. Alò ke n konnen sa pa janm fèt nan peyi a. Ki kote kazèk konn jwenn milyon? Sa pa janm fèt vre. Donk tout moun vin konprann se yon kouvèti ke menm Moyiz Jeneral itilize ki pèmèt ke li gen kouvèti sa a nan men l epi tout bagay brase, kòb la pase isi nan jwenn lòt bò. Moyiz Janchal ap monte. Bagay la vin pral kòmanse pi klè ankò, se 18 me, lè ke Ariel Henry avèk son gouvèneman l ap rantre pou l al selebre fèt drapo nan Okap. tout moun ap tann bon la sèt fwa si misye o pye di mur paske la pa gen wout pa bwa se swa w sa oubyen w pa sa yo pral gade kisa Moïse Jean Charles ki te toujou ap goumen sou tout lòt gouvèneman pouvwa ki te pase yo depi l an dezakò avèk yo yo pa ka mete pye yo nan okap e l pral fè lòbèy Ariel Henry gouvèneman l lan rantre tèt frèt nan okap. On bal pa pati. Pa gen anyen kòm manifestasyon. Pa gen anyen kòm mobilizasyon. On Ariel Henry ki te kòmanse, ki trè dekriye paske popilasyon pat gen anyen pou yo avèk moun konsa. E aprè Moïse Jean Charles pral di nou tap rim. Nou tap rim wi, san nou panse nou pral pran sanksyon pou nou, nou tap rim. E tout moun kòmanse sispèk men gen de moun ki poko vin klè nèt. Travèse mentnan sou CPT, la bagay la vin mangonmen. Moïse Jean Charles, pandan gon absans de lidè sou le tèren, gon Guy Philippe ki vini li menm kòm ansyen kòm senatè, ansyen senatè, li menm ki pote on mas dèyè li, li rive reveye moun yo. Moïse Jean Charles fofile l antre anba Guy Philippe. Guy Philippe malerezman, politikman m pa konnen si son strateji li pran anba kou a li menm. Li antre anba l e l bon. Misye konfòtab pou l mennen batay la. Misye aranje li pou l rantre anba Guy Philippe e Guy Philippe pran kou a, li resevwa misye, li di l byenvni mon pòt, ann al goumen. Paske Guy Philippe panse misye pral goumen avè l.
Misye t ap ranje kabann li. E Moïse Jean Charles ki te fin dekriye dan lopinyon avèk Guy Philippe, li jwenn yon bagay, li rale bagay la vin sou li, li jwenn kouvèti popilarite Guy Philippe te tap frape nan moman kote pèp la leve a, e yo di a, menm si misye te fè nou mal, menm si l gen ministè enteryè l, menm si l tap frape nan Ariel, men jodi a l sou goumen, kite l mache, ann frape avèk li, paske misye enpòtan tou nan batay la, tout moun anbrase l ap pouse. A la dènyè minit. lè CPT a pral moute, lè bagay la vin, kawòt la vin kwit tout bon, misye wè l sou dòmi deyò. Paske akò pa l avèk senatè Guy Philippe la, blan an di l pa nan bagay konsa, fòs yo opoze, sistèm nan di yo pa p pran wout sa, misye di eh! M pa ka dòmi deyò. Se pou sa l envante li tou anbasad entèl te rele l, anbasadè entèl te rele l. Men kiyès ki anbasadè entèl, kiyès ki anbasadè e m sonje eskandal ki te gen antre 3 nèg yo, senatè Guy Philippe, Jean tel, DG Jean tel epi senatè Moïse Jean Charles. Nou sonje voice ki te pran lari a. Wi wi, wi wi.
Tout bagay te di ladan l. E pandan Moïse Jean Charles ap bay yon konferans, m raple m trè byen se te nan madi, non moun nan te gitan ale ki se Emmanuel Vertilaire. E se menm Moïse Jean Charles sa ki kanpe sou yon tab, Medam e mesye, entènot, telespektatè, zanmi Miko Verite. Misye kanpe sou yon tab kote l ap di nou pa ka fè sa, nou pa prè li, nou pa nan bagay konsa, nou sèmante 7 fwa, 77 fwa, bagay sa pa ka pase nan peyi a, paske si sa pase se kòm si peyi a pa gen moun ladan l, e mwen, Moyiz Janchal, e ben mwen la, bagay sa p ap pase. Ou tande non vèti lè te gitan ale pandan misye tap fè tout bagay sa. M poko janm wè sa mesye. Non vèti lè te gitan ale pandan misye tap fè tout bagay sa, tap di tout bagay sa sou tab la. Donk misye rantre nan konsèy prezidansyèl sa ki la. Gen reprezantan l atravè gouvèneman an. Li gen yon ministè, Ministè agrikilti, e pwobableman li gen plizyè direksyon jeneral. Nou konnen ona, nou konnen lòt antite ki nan men li. An nou pa pran sa yo nan men. Donk se Moïse Jean Charles sa a, popilasyon an, faut-il bien que nou te fè rapèl sa pou nou, ki li menm fè sòti sa yè, aprè ke sa k fin pase nan otèl Rancho a pase, li te manke pran yon bwa kale, li estime kot. Konnya fòl ta desann atè a al rejwenn menm nèg sa yo, menm militan sa yo, menm ti jèn sa yo kel te toujou ap itilize nan faktori pal la. Donk li desann al pran yo. Paske gon grenn bagay ke nou dwe konnen Vladimir Désir, Mackenton Civilma. Nèg sa yo, yo gon bagay ke yo fè ki klè. yo asire w ke w gon faktori, paske sa w genyen an son faktori ke li ye. On faktori ki pa peye moun, on faktori ki fè w ap travay gratis, on faktori pou toujou rete nan mizè, on faktori pou rete nan grangou. Gade figi moun ki te sòti yè yo. Mwen wè se de jenn gason, jenn fanm. Lè w gade yo, ou wè se de moun ki nan grangou. Ou pa ka, ou pa bezwen pè di sa. Yo nan grangou. Ou wè se de moun vreman ki nan mizè. Men se konsa menm ke yo bezwen yo, fòk yo toujou rete nan grangou a, fòk yo toujou rete nan mizè la, paske lè yo bezwen yo, paske banm di yon bagay, Vladimir Désir Mackenton, si moun sa yo, jenn gason sa yo, jenn fanm sa yo tap travay, kote Moïse tap jwenn yo yè maten pou l te mete yo nan lari? Pas du tout.
Donk se paske yo pap travay menm, e de fèt fò w pap travay, fò w toujou rete nan nivo ke w pap travay la, paske lè m bezwen nou menm fò m jwenn nou. E sa k fè ke yap toujou kreye klima de povrete a. Pou yo kapab toujou jwenn moun, yo kapab toujou kenbe pouvwa. Absoliman monsye, lè nèg la vin avèk 50 mil goud ba w, ba yon nèg konsa ki pap travay, ki gen madanm, pitit pwobableman pou l okipe, ki genyen de responsablite, 50 mil goud sa, se kòmsi se 50 milyon li ye pou li. Donk nèg la li menm li itilize estrateji sa, sa se estrateji Moyiz Janchal, se pou ke li menm li fè l konsa menm fòk ou pap travay, fòk jenn gason, jenn fanm sa yo pap travay. Fòk nèg sa yo atè a la, ki nan mizè, ki nan grangou, kote peyi a fin efondre a, fòk yo pap travay. Paske lè yo pap travay la, nenpòt ki lè l bezwen yo, menm si yo te gen tout revandikasyon kont li, depi yo parèt ap lajan an, paske pa genyen an reyalite konviksyon, pa genyen an reyalite kesyon patriyòt kote moun gen yon bagay wap defann an reyalite, enben l vin avèk kòb sou yo, l mete kòb la atè a, men tout nèg bliye, epi l achte dè jounen nan men yo. Men sa k pase a. E se estrateji preske tout nèg nan klas politik sa.
E sak fè ke fò nou raple popilasyon an sòy k fèt yè a la, li pa gen okenn kote l prale. N ap kontinye denonse Moïse Jean Charles kòm moun k ap manipile popilasyon an. Se enterè pa l ke l, se l montre w sa avèk

epi lòt nèg yo la ki vin kraze peyi a yo alèz. Nan manje lòk alèz.
Paske tout moun dwe konnen ke Moïse Jean Charles se youn nan artisan de kote nou rive la jodi a. Ah li dil pral pran zam wi papa. Atizan nan katastwòf ke peyi a retwouve l la. W ap nan yon bagay Mackenton. Li di li pral pran zam, li di li menase pou l rele lajistis. Li di li pral pran zam.

An prezans ki genyen la, nou gen lapolis, nou gen fòs miltinasyonal epi n gen gang yo. Tacitman, si misye piblikman di l pral pran zam, fò nou gade bò Viv Ansanm nan wi mesye. A, fò n pa neglije sa non. Non, nou pa gen dwa neglije sa. Paske mwen Jean Charles, m sèten lè l di l pral pran zam nan, se pa lapolis l ap met deyò. M sèten lè l di l pral pran zam nan, se pa zam pa l konfye kòm yon gwo gang k ap kanpe nan lari e k ap tire. Gen de fòs ki an prezans se swa la li a yonn nan yo. Eske se pa tasitman on apèl a viv ansanm tou? Pa rapò a enterè l ki menase la se ke nou pral ba l game over menm. Tout bagay posib. Nan moman an gon game over. Nan mitan pouvwa a. Gon game over nan mitan pouvwa a. Kote Moise Jean Charles li menm nan. Pozisyon pa l la, fòk Fils-Aimé ale. Se pozisyon kè l, klè, li pran. E pou sa, gon gwoup nan sektè prive a ki alinye avèk pozisyon. Paske mesaj sa pa yon mesaj an reyalite Moïse Jean Charles. Se pote l pote mesaj la. Egzakteman.
Li pote l pou yon gwoup nan sektè prive a ki yo menm ap mande tèt Fils-Aimé. Men gon lòt gwoup tou, yo menm yo pou yon remaniman, men fòk. Yo kenbe fils Aimé sa. Remaniman avèk fils Aimé kòm toujou premye minis. Donk se pou sa sou le tèren nou pral wè a pati de jou kap vini yo pral kòmanse gen mobilizasyon. E kòb kap mete atè e pa menm kòb Moïse Jean Charles paske gen de nèg ki gen gwo enterè e ki mete Moïse Jean Charles yo dil pouse nap pran mwayen nap frape paske fòk yo jete fils Aimé paske gen de enterè ke fils Aimé pa garanti nan menm sektè prive a lòt gwoup sa yo petèt pa jwenn nan mama kap kap bay la, yo vle jwenn pi gwo moso, mo jan sa l rantre nan batay sa.
Medam mesye byen rapid nou pral pale de lame dayiti Nou ka pale de ojin lame dayiti li soti an 1791 an pou 1804 Lame ayisyèn nan soti nan revolisyon esklav yo ak lidè tankou Tousen Louvèti Desalin Kristòf ak Petyon Lame sa te fèt pou libere pèp la kont lesklavaj ak kolon fransè yo. Premye janvye 1804, apre endepandans, lame ayisyèn nan vin senbòl souverènte ak fyète nasyonal. Se li menm vagabon yo rele Aristide la li menm pral kraze. Medam, mesye, se konsa lame Dayiti a te pran nesans. Nou pral gade devlopman lame Dayiti an 1804 pou rive 1915 Lame a tounen yon poto mitan pou pouvwa politik. Souvan prezidan yo sòti nan militè. Tankou lontan nou te gen yon gouvènman militè. Paske se majorite chèf deta ke n te gen se militè nèg sa yo te ye tankou Desalin, Kristòf, Salomon. An 1915, 1934 nou vin sou okipasyon amerikèn Amerikèn vin mete lame a anba kontwòl li. Se depi lè sa a ke nou ka di ke lame nou an kòmanse pran frap. Yo mete sou pye Gad Dayiti, predesesè FADH. 1947, Gad Dayiti vin Fòs Zame Dayiti, FADH, fòmalize kòm lame ofisyèl peyi a. Lame Dayiti, medam mesye, vin anba diktati. Eske n tande byen? Lame Dayiti vin e anba diktati medam mesye. Jan n sot di l ke lame Dayiti te anba diktati ak represyon. Pa egzanp an 1957, 1986, lame a vin yon zouti represyon anba Divalye. Papa Dòk avèk Bebi Dòk. Mwen pa vle pale de Franswa Divalye ki se pè a avèk Janklod Divalye ki se e Fis la. Yo itilize l pou mete pèp la, pou mete pè sou pèp la. Sa vle di ke yo te itilize lame a pou pou fè pèp la e pè. E se yonn nan rezon ki fè ke yo te di, yo toujou di sou Divalye moun te respekte moun e paske yo te itilize lame a pou e bay pèp la baton. FADH asosye ak abi dwa moun. Sa vle di ke asasina, koudeta e tout sa yo nou ka di ke Fòs Zame Dayiti e te konn fè anpil koudeta a lepòk lè yon gouvèneman moute oubyen yon pwezidan moute li pa bay rezilta li pa pa lap fè dezòd lame dayiti li menm te la kòmsi patisipe nan yon pakèt koudeta jan bètran aristid mesye nou rive nan manman koze a nan vagabon sa ki kraze lame dayiti vagabon yo le jan bètran aristid dayise mwen k dil se mwen k dil ok. Se mwen menm ki di l. Jean Bertrand Aristide son ti vagabon. Jean Bertrand Aristide kraze lame a an 1995 apre koudeta 1991 kont li a. Aristide retounen sou pouvwa a epi li deside kraze lame a. Li akize FADH kòm zouti vyolans, li di lame a son bagay vyolans, son bagay ilegal, se tankou li konsidere lame a tankou se jan w wè nèg Viv Ansanm yo. ye konnya la e li di ke lame a pa bon pou demokrasi. Eske n tande kòman yon vagabon yo rele Jean Bertrand Aristide ki di se nèg ki pi konn li, se nèg ki pi fò, ki pi entèlektyèl, kraze yon lame. Lame ofisyèlman an, lame a vin demobilize. Li pa gen ranplasman, mèdam mesye. E nou ka di ki es ki ta pral mete lame sa sou pye se te nou ka di se se se Jovenel Moise Jovenel Moise regretet de regretet memwa e nap di ke ki te vin mete e lame sa sou pye an 2017 nou ka di jodi a lame a toujou egziste Men li toujou mal okipe, li pa gen estrikti ki solid, wòl li pa klè, sekirite fwontyè, repons ak katastwòf yo, yo pa reponn a tan. Apre sa gen yon lòt fòs polis ki okipe prensipal sekirite entèn nan. Sa vle di ke polis la li menm l ap sèvi e mèt li, mèt li se etranje ke li ye, se peyi oksidan yo. Medam mesye nou pral envite w tande yon lòt kòlèg konfrè jounalis Bertho kapitèn Bertho ki gon emisyon sou chanèl enfo Bertho a nou pral fè w tande misye ki pral bay plis detay sou Jean Bertrand Aristide misye nou ka konsidere kòm yon moun ki fè peyi a anpil mal, pi gwo mal. Medam e mesye, Enfo Bertho ansanm avèk nou. Pou ke mwen vini avèk emisyon sa. Kote Jean Bertrand Aristide tap pale nan mikwo Radyo e Tele Ayiti Inter de Jean Leopold Dominique, jounalis senyò. Agronòm de fòmasyon. Zanmi pèsonèl Jean-Bertrand Aristide alepòk, men ki te vin trè kritik anvè Aristide. E sa pral koute l lavi l nan lane 2000. Jean-Bertrand Aristide pral tiye. Yon ansyen zanmi l, ki se Jean Léopold Dominique, Aristide pa gen moun li pa touye nan peyi sa. Depi l quand il s'agit de pouvwa, Aristide pa gen moun ke l pa touye. M deside rale emisyon sa jodi a, paske nou pral fè de kòmantè. Se pa paske mwen. Antanke jèn ki rate vokasyon m paske m te dwe yon militè, mentnan m te dwe yon kapitèn nan Fòs Zame Dayiti. Paske m manje dan, onètman m manje dan, lè m wè peyi m nan eta sa a. Paske m gentan wè sa k nan tèt mwen, kijan m t ap fè l. M gentan wè kijan ke Ibrahim Traoré an t ap vivan ann Ayiti jodi a. E ka pa nou an, kòm li vrèman konplèks, Pa rapò avèk ka pa Ibrahim Traoré an, Ibrahim Traoré te parèt an fòs an oktòbre 2022. Enben, lòt poutchis ki te pran pouvwa avan, ki te mete peyi an o sèvis loksidan pi rèd, oubyen enperyalis yo, yo te pliye bagay yo vide lè lye. Men mwen menm, nan peyi Dayiti, moun sa yo kap fè politik, ki di ap fè politik nan peyi a, ki se politichyen yo, mwen pran Bondye nan syèl la kòm temwen. E map dil m vreman dezole ke map dil paske son verite absoli ke li ye fom dil. Sel mwayen, sel posibilite pou Ayiti genyen la pè, stabilite, sekirite ke nap chache an, se avek absans chak grenn moun sa yo. kap rele tèt yo politichyen an. E se nou ki pou fè yo briye pa absans yo. Nenpòt ki jan. E nou gen lejitimite. Nou gen tout dwa. Nou gen kòm obligasyon. Nou gen obligasyon menm. Pou nou bay de repons pwopòsyonèl, paske yo gen trant an, e menm plis, depi y ap detwi nou, nan enterè pèsonèl yo, nan enterè oligak yo. Nèg yo tiye pèp la, pou yo ka kenbe peyi a nan eta sa, pou yo fè lajan sal. Pèp ayisyen. Se pa paske m rate vokasyon m antanke jèn gason ki pa rive militè nan Fòs Ame Dayiti pou ap sèvi peyi l. Men m ap di nou sa onètman, peyi an rive la jodi a, se Jean Bertrand Aristide ki mete l la. Te ka gen tout kalite dezòd, te ka gen tout kalite tantativ, Men gen yon grenn bagay pou n sonje, istwa nou antan ke pèp. Jean Bertrand Aristide te dwe sonje ke nou se Ayisyen. Nou pran endepandans nou sou chan batay. Nou te gen de vayan sòlda ki te bay tèt yo an olokos, ki pa t pè pou san yo te koule, e de fèt san yo te koule pou yo te ba n libète sa a, bout tè sa a. Fò ou te konnen ke lame Se li ki bay peyi sa a nesans. Se li ki bay peyi sa a libète l. Se li ki ban nou peyi sa a, lame. De fèt, lame te mèt fè tout kalite dezòd. Ou te gen, ou te dwe genyen yon dimansyon kòm chèf deta pou te pran rekil, pou kalkile, pou di ke pwoblèm nan, èske l rezime avèk tout enstitisyon an? Ou di mwens, èske se pa de, e, e, e, dè eleman ki fè pati de enstitisyon an k ap bay pwoblèm nan pou m drese sitiyasyon an paske w se Prezidan de la Repiblik, ou se Kòmandan an Chèf Fòs Zame Dayiti e lè w retounen nan peyi a ou retounen avèk 22 mil Marines Ameriken. Sa son trayizyon sou, sa son trayizon, ou trayi Papa Nasyon an, ou trayi nou antanke pèp. Aristide son trèt. Aristide son konze. Aristide trayi papa nasyon an. Kote ke misye rantre nan peyi an, avèk 22 mil Marines Ameriken. Ok, 22 mil Marines Ameriken. 22 mil Marines a yo, Aristide ba yo lòd pou yo dezame Militè peyi dayiti de manyè sovaj. Enben nèg yo pat ezite pou yo te mete bòt sou kou militè nou yo. E chak lè map di pawòl sa, m santi tout kòm ap fè chè de poul, m santi tout anndanm ap rache m, paske m gentan wè kisa Aristide tap devni pa la swit. M gentan wè kisa k tap rive avèk konze sa pa la swit. M gentan wè ke kijan match lan ta pral fini antre nou kòm militè e Jean Bertrand Aristide kòm ti chyen kokorat ti vòlè. M gentan konnen kòman sa ta pral fini. E li t ap fini trè trè mal. E m t ap rann peyi a yon sèvis pou listwa. E se t ap rete grave nan listwa peyi a. Paske ou pa trayi peyi ou. Ou pa detwi yon enstitisyon ki bay peyi a nesans. Ki se Fòs Zame Dayiti. Ou pa ka kraze lame. Otomatik pou kraze lame, ap gon Desalin k ap trase w egzanp sou konze a. Tonnè boule m nou t ap trase l egzanp lan. E ou pa t ap janm fè sa ankò, pa t ap janm gon malpwòpte k t ap tante. kestyone oubyen kraze enstitisyon sa ki rele lame. Paske n t ap montre w nou se mèt peyi a e n t ap pran peyi an an chaj e n t ap byen mennen bak peyi a e w pa t ap la kòm malpwòpte, kòm restavèk, kòm tchòl. Nèvè! Ou pa t ap la. Kòm ti teworis politik, kòm ti chyen, kòm ti egoyis, ou pa t ap la. E se paske pa t fout gen chèf nan Fòzame Dayiti. Paske lè w pran desizyon an, Ou kraze lame dayiti te sipoze gen de moun anndan peyi a ki pou te di kraze lame a se nan tèt ou ke liye men nou kòm militè nou rete kòm militè nenpòt kijan nap sèvi peyi nou e nou tap montre w nou tap tras yon egzanp sou ou nou tap tras yon egzanp sou ou e militè tap fout pran peyi an chaj e kèlkeswa le pri a peye nou tap fout fèl nan peyi a kòm ou vin avèk blan w pou fè masak sou nou, maltrete nou, pa gen pwoblèm. De manyè estratejik antake militè ki sou teritwa nou, nou t ap chèche tout mwayen, lè ke n santi ke n kapab vini an fòs, nou vini, epi pou n trase egzanp lan sou ou, pou n montre ou pa t ap janm fè erè sa ankò, e se paske Aristide te fè l, nou kite l pase. E jodi a. 31 lane pli ta, Aristide si lap, still ap viv nan peyi a. Aristide si lap viv nan peyi a. Epi nou menm, kansè la antre rete nan dèyè nou. Nou still ap ese mete pansman sou li, an pansan ke yon pansman ka geri kansè. Padan ke nou pa konnen ke se nèg yo k pwoblèm nan pou nou koupe l jete. N ap jwe avèk yon pwoblèm ki reyèl. La grann kestyon, se kòman nou fè rive la? E se sa, si nou tout pare pou nou reponn kestyon sa, n ap ka rezoud pwoblèm nan le pi vit ke posib. Enben se kestyon sa. ke Guy Philippe pare pou l reponn, ki koz li angaje l nan batay ki se revolisyon pou liberasyon peyi Dayiti. Ou menm eske w pare? Wi ou non? Eske w pare? An 1994, Jean Bertrand Aristide rantre avèk 22 mil sòlda ameriken. Misye pran desizyon l kraze lame Dayiti. Li fè mete bòt sou kou sòlda nou yo, dezame yo, pran zam yo, epi tout stòk zam yo, Aristid kòmanse pran yo vann yo avèk peyi vwazen. Zam lame dayiti, Aristid vann yo, epi l pran kòb la pou l regle zafè pèsonèl, pou l met sou akawont li. Sa vle di kòb fòs zame dayiti a, kòb zam yo, Aristid kraze lame a, epi l vann materyèl yo, l pran lajan an. A la nèg gen grenn nan bouda l mesye. Men m yon grenn bagay ke m ap di Aristide. Kòm m pa gen foli pou m al depite, senatè, majistra, prezidan nan peyi Dayiti, men tonnè boule m Aristide m ta chèf nan peyi Dayiti jodi a demen m mawon. M mawon. E m ap mawon avèk kòd, pit. M chèf nan peyi Dayiti jodi a. Tonnè kraze Maryse nan makòt demen. Pa bezwen konnen wadèvè sa ki ta pral di a. Depi w yon ti chyen sal, parèt avèk vye dread santi w nan tèt ou, ou vin pale m fout fann tèt ou. Ti malpwòpte, al fout kò sou kote. Chyen, ti chimè, ti rat pa kaka. Depi w ouvè bouch ou sèlman, ti pè m fout fann tèt ou yon fwa. Sanzave, se kokorat kote nou ye. A ti pè nou anfen m fè sou nou, jan m fè pou nou. Ke mete zam nan men nou fout touye moun nan peyi a. Yon sèl bagay ke Aristide pwodui pou Ayiti, gang. Mete zam nan men jenn gason. Kraze enstitisyon etatik ki kapab bay peyi an sekirite, epi mete zam nan men timoun. Fè yo vin chimè. Fè yo vin rat pa kaka pou touye dè jan de byen. Fòs Aristid se te nan mal, tiye moun, kidnape moun, vyole pitit moun, boule bagay moun. Boule moun avèk kawoutchou. Ou, li te di yo, Li renmen pran sant lè ka lè pè Lebren, lè pè Lebren ap kòmsi ap kankannen de moun. Sa vle di Aristid, yon prezidan, li pa pè l pa krent pou l di w konsa ke li renmen pran sant lè kawoutchou ap boule moun. M ka konprann. Pou yon chèf deta kanpe li oze li di w li renmen pran sant ala bagay santi bon! Li bèl, li rèz, li wòz, li fre, li santi bon, li tèl bagay! Sa k pase lè kawoutchou sou de zèt imen ap kankannen moun Aristide nou l renmen sa. Nèg a kanpe l di w ala bagay chèlbè, se pèl yo bren, se tèl bagay, li bèl, li wòz, li santi bon.